Demen, madi 5 novanm nan se pral eleksyon nan peyi Etazini Damerik, peyi Tonton Sam. Donk peyi sa li genyen 331 milyon 449 mil 281 abitan. Moun ki nan laj pou l vote se 244 milyon, genyen deja 90 milyon ki gitan vote. De kandida ki anfas yo se Donald Trump ki reprezante pati Repibliken an, e Kamala Harris ki reprezante Pati Demokrat la. Kamala Harris se aktyèl vis prezidant an pòs ansyèn pwokirè e Donald Trump se yon òm dafè ansyen prezidan de la repiblik ki tandans politik moun sa yo. Tandans politik yo sou kesyon ekonomik, Kamala Harris nou te ka konsidere tankou yon sosyal liberal e Donald Trump se yon ultra liberal. Sou lè kesyon sosyetal, Donald Trump se yon ultra konsèvatè e Kamala Harris son pwogresis, son wokis, jan yo di mo sa Ozetazini, son wokis ki pou fanm, ki pa gen pwoblèm avèk omoseksyalite, ki pa gen pwoblèm avèk minorite, pa egzanp nwa, arab, eksetera, alòske Donald Trump se le kontrè. Donald Trump pour la peine de mort, Kamala Harris contre la peine de mort.

Ozetazini se sifraj inivèsèl endirèk paske chak elektè pral vote nan pwòp eta yo e lè yo fin vote nan eta se ou se de gran elektè ke pati yan dezinye ki pral eli prezidan. Eleksyon sa yo ap fèt 17 desanm kap vin la eleksyon ofisyèl yo. Donk. Skriten an se yon skriten majoritè, men majoritè pou lis gran elektè pati an pral dezinye nan eta sa. Donk, konbyen gran elektè ki fòme kolèj sa? Kolèj sa fòme de 538 gran elektè. 538 gran elektè, donk, pou chak eta bay gran elektè an fonksyon de popilasyon li genyen an. Fò n di ke, Si pa egzanp Valmont ki bay 3 gran elektè, epi gen de eta ki bay jiska, yon eta kòm Kalifòni ki bay jiska 30 gran elektè. Chak eta genyen nonm de gran elektè an adisyonan lè de senatè, paske se de senatè pa eta Ozetazini, avèk le nombre des représentants. Donk si w wè yon kote gen 30 Kant elektè, sa vle di kote a gen 2 senatè plis 28 reprezantan. Vwala. Donk, kiyès ki dezinye gran elektè sa yo? Moun ki dezinye gran elektè sa yo se pati an oubyen kandida ki chwazi gran elektè sa yo, sof ke selon lakonstitisyon amerikèn, yon reprezantan oubyen yon senatè pa kapab gran elektè. Donk, pou gen eleksyon yo, fò fè 270 gant elektè omwen. Or, pou fè 270 gant elektè an, sa vle di ke il suffit ke ou fè 50 vwa plis 50 pousan plis on vwa. Donk, sa vle di ke se tout ou gen. C'est ce qu'on appelle tout ou gen. Si nan yon eta, yon kandida fè 50 pousan plis on grenn vwa, ebyen li genyen tout eta. Sa vle di ke tout vwa kandida sa a fè nan eta sa a, li pèdi yo, yo p ap sèvi yo anyen. Se pou sa ke ou gen dwa genyen eleksyon an an tèm de nonm de lektè, de nonm de vwa, alòske ou pèdi eleksyon an an tanm, an tèm de nonm de grand elektè. Se pou sa an tèm de jewografi elektoral lan, koupaj elektoral lan, gen de espesyalis ki konsidere ke Repibliken yo, yo favorize paske yo menm yo plis popilè, elektora pa yo a plis santre nan nan dan dan dan dè zeta ki konsantre yon popilasyon bokou plis riral alòske demokrat yo se plis yon popilasyon bokou plis ibèn. Vwala. Donk, gen de eta ki tradisyonèlman ki vote demokrat, gen de eta ki vote tradisyonèlman repibliken. An nou gade rapidman ki eta ki plis repibliken, ki plis demokrat. Pou lè demokrat, nou gen Kalifòni se kaziman aki, gen New York se kaziman aki, gen Kolorado, Meriland. Pou lè repibliken se Alabama, Alaska, Texas, Montana. Donk, kote eleksyon an pral vrèman jwe an, se nan sa n te rele swing state yo, sa ankò eta pivo, eta baskil, se 7 eta sa yo k kapab fè baskile eleksyon an pou yon kandida ou pou yon lòt. Men ki jan sondaj yo ye nan moman. Nou menm nou eseye konpile tout sondaj yo, nou travay avèk dè finisan, dè diplome de lekòl nòmal siperyè pou n fè kalkil sa a.

Michigan, 10 grand elektè, la ankò se Harris ki devan a 48.3 e Trump 47.5. Pennsilvani, manman penmba nou paske nan se li menm ki gen plis grand elektè li gen 19 pousan, pou lenstan se vrèman sere, ebyen se Trump 48.1, Harris 47.8. Nou konnen ke Silva, Pennsilvani a m fòti rete sou sa paske gen gen Filadelfi ki totalman demokrat, alòske nou konnen ke lòt vil ki plis un petit peu rekile an pwovens yo, ebyen yo plis repibliken. Se sòt de banlye yo k pral fè eta sa baskile pou yon kandida ou yon lòt. Pou lenstan se sere sere. Pou Kawolin di Nò, nou konnen gen 16 grand elektè, ebyen se 48 pwen 7 pou Trump, 47 pwen 3 pou Harris. Pou Jòji se 16 grand elektè, se 49 pwen 3 Trump, 46 pwen 7 Harris. Ok, kisa ki ka fè yonn ou lòt pèdi eleksyon an? Donk, sa k ka fè yonn ou lòt pèdi eleksyon an, donk, pou Kamala Harris se ke gon kandidat vèt ki nan eleksyon an ki kapab rafle jèn yo, nou konnen ke ki pou la Palestine yo repwoche Harris paske li pa sifizamman pran pozisyon pou Palestinyen yo paske nou konnen jèn yo se 18, 20 tan, 21 nan ki trè ideyolojik nan sistèm sa a. Si yo vote pou kandida sa a ou di mwens yo fè abstansyon sa kapab bay Harris yon ti pwoblèm. pou Donald Trump nou konnen ke se fanm yo menm ou gen dwa fanm epi ou demokrat epi jou eleksyon an si kesyon sosyetal yo ou ba yo anpil enpòtans sa kapab rive ou deside ou vote pou Harris donk pou lenstan se sere sere gen dwa gen yon vòt kache ki pa devwale pou lenstan il nè ke datann nou menm konpilasyon nan 7 eta sa yo nou fè an nou gade se trè trè trè sere endesi, men gen yon lejè avans pou Trump ki 50 pwen 1 e Harris 49 pwen 9. Donk, an gwo, m panse ke gen anpil moun ki ap tann kisa eleksyon sa yo ka pote pou Ayiti, eksetera. Mwa, pèsonèlman, je ne suis pas Américain, je suis exclusivement Haïtien. Donk, m pa gen pou m pran pati pou youn ou pou yon lòt. N ap eseye gade kiyès ki plis an pozisyon de ganye ou pa. Donk, Sof ke pou yon moun ki gitan etabli Ozetazini, nou kapab konsidere piske Trump son li ekonomikman li vle rapatriye antrepriz amerikèn yo ki aletranje pou vin pwodui sou sòl lan, nou kapab di se pa se pral yon enkoyerans ekonomik si li ta pab deside chase moun yo e m panse ke menm antrepriz sa yo gen dwa di Trump a monchè fon kalmo paske nou bezwen men dèv lan nou bezwen sèvo dèv lan pou travay pou nou donk ti konplikasyon ka genyen se pou an tèm de rediksyon paske m wè l fon fòsin sou ayisyen l fon fokis sou ayisyen donk li gen dwa restrenn viza yo bokou plis men pou ayisyen k lòtbò m pa vrèman gen bokou denkyetid si se Trump ki ta ganye donk. Men, ladsu kanmenm, nan repete Ayisyen tou lè jou, nou panse ke mantalman, moralman, sa ka fè de zefè nan sèvo Ayisyen k ap viv Ozetazini. Se enkyetid mwen, men vrèman m pa vrèman enkyè, kòmsi Trump pral leve voye tout Ayisyen tounen Ayiti, epi san oubliye ke Eta yo endepandan an matyè de jistis, donk yo kapab pran de mezi kont gouvènman federal lan. Donk nou konnen ke chak Eta yo gen sistèm de jistis yo. pou an se ki konsèn Ayiti. Donk, la ankò, Ayiti an tanke peyi, an tanke nasyon. Donk, si genyen yon dezenterè prive, de moun Ozetazini ki gen dezenterè prive an Ayiti, nou konnen Donald Trump gen dwa se ènmi yo, m panse ke Donald Trump ka frennen yo, ka bezwen met bagay la nan lari. Men si se dezenterè deta ameriken k ap kowòdone pa la seyi a, donk Harris ou Trump sa pa pral chanje anyen pou Ayisyen. Mwen menm sa m kapab di nou nan bagay sa se ke kesyon gen moun la k ap bay gwo lajan Ayisyen pa ka manje ann Ayiti, bandi ap tiye nou, gen moun k ap bay gwo lajan Ozetazini ann esperan ke tèl kandida ka favorize w si gen tèl bagay. Nou konnen gen òm Ayisyen la k ap finanse eleksyon Ozetazini k ap bay 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon dola, kwake sa pa reprezante grann choz men se toujou kèlke choz

cesse de croire qu'il a des amis aux Etats-Unis. Donk, se nou menm ki pou fon efò, nou pa gen zanmi nan Etazini ni Washington, se nou menm ki pou fon efò pou nou ale vè lavan, pou nou chanje peyi an. Donk, pa bliye osi, donk, eleksyon sa yo, genyen 34 senatè ki gen pou eli, epi tou, plis de 435 depite, paske manda yo se 2 zan. Donk, se yon reyèl plezi pou m te pote videyo sa pou nou a la vèy des élections américaines. Donk, reste branche, n ap an dirèk sou kont Twitter Altènans Medya pou n bay eleksyon yo an dirèk minit pa minit, segond pa segond. Mèsi, a byento pou yon pwochèn kwonik. Pa bliye abòne.